Mwen pa eksite. Ay lakay ou vre. Ok men kote yon jenn gason ap viv a madanm li. Sa e sa sa e kay ou lòt moun ki dèyèw la? Non a wi kèm kay la m pat gen lajan poum prepare l m oblije koupe l. Ok ok men kabann kay misye. Ok. Meni. Ki laj ou menm? Mwen menm? Ou ka menm antre nan menm nan. Ou 33 zan, ou ka menm 32 zan. Meni. Ou pa gen pwoblèm pou w pa nan videyo a akote m? Moun 80. Moun 89 mwen. Ki laj ou genyen? Moun 89, 1989. Ou fèt an 89? 32. Ok. Sa se 42 jenn gason sa k ap viv anndan Fò Dimanch. Kounye a wè nèg ki mechan? Nèg ki mechan yo pral di w mon chèf gang, ka Babekyou. Yo pral fè misye pase pou yon bandi. M konnen nou mechan Ayisyen. Yo pral di w se yon gang wi. Men, m vin fè yon videyo. Kounya petèt misye ou gen 2 pwoblèm ki pa jwe anfavè w. Ou se nèg nwè epi ou gen dread. Le fè ke w nwè, ou gen dread, yo pral di e bandi w ye. Ok. Misye se yon jenn gason e pou la premyè fwa m wè l m pa menm konn non l. Men kay li. Men kote malere sa ap dòmi. Ok.
Sou ti katon. Sou ti katon an.
Ok. Men. Men kay li. Sa e la kay on moun nou antre la. Men madanm li. Sa e vye bouret li mete. Hein?
Sa e bouret li bon. Li di sa se bouret li poul chache lavi. E bouret ou pouse? Men li. Bann mechan, bann asasen. Ok men li. Sa e rad ou. Li apen antre li sot pouse bouret li. Le fè ke l pè videyo a. M ap montre lemond antye mizè malere sa ap pase. N a al pran foto l pou n di se yon chèf gang. N a al pran foto l pou n di se yon bandi epi pou nou touye malere a nan lari. Men li, yon bourèt li genyen. Ok? Men bourèt li, yon ti te l ap bwè epi li di w lafè l antre l sot pouse bourèt la. Nou anndan Fò, Fò Dimanch. Ok? Nou anndan Fò Dimanch. Men kote Ayisyen ap viv. Bagay sa wonn wi.

Men anndan lakay nou. Bann vagabon. Ou gon mikwo, ou met on vye, met on vye kas nan zòrèy ou, e, m tande nap fè analiz politik, m tande nou se gwo analis politik, e, e, e, e, nap bay enfòmasyon, pran, pran, pran radòt kap ekri sou rezo sosyo yo menm jan a tout moun, Chache vye videyo nèg fè pou voye bay moun epi pou nou fè kòmantè nou sou vye videyo a jamè mennen yon bon jan ankèt mwen m ta renmen konn si an ayiti pa gen pa pa gen jounalis anketè menni jenn gason sa gen 27 an ki laj ou cheri hein konbyen? 90.

Son group nèg, Bondye pa mete nou viv nan kondisyon sa. Son group nèg ki rele tèt yo antreprenè, ki rele tèt yo boujwa, ki met tèt yo avèk yon lòt group vagabon ki rele tèt yo politisyen. Lè n tande yap pale nan radyo, yap di konsa e pou pèp yap batay. Eske n konn wè moun sa yo la? Nou pa janm wè yo la.
Enben, moun sa yo ki di yap batay pou pèp la, yo met tèt yo avèk boujwa yo, politisyen yo e yo k mete w nan kabann sa wap dòmi an. Sa vle di kounye a fòk Lè nou di nou ann ale, ann pran lari vin al chache manje, ann al chache manje. Prepare nou nan jou yo la map mennen nou chache manje.
Epi pral fimen anndan.
Ok. E lè w rete?
Ak ou menm ak kiyès kap viv la? Ak 3 timoun. Kot 3 timoun yo? Gen yon ki pa la. Gen yon ki pa la kot mari w? Ki pa la. Mayo nan lari lal chache lavi. Ok sa e kay ou m ka filme andan kay la pou nèg pase ok e sa e kay ou pa vre pou yo fè travay sa se kay li men madam nan.

Ok ki laj ou? 40 Hein? 40 Ou gen 40 ans? Ok Enben Bondye pat voye w pou viv konsa Pa okipe moun ki di w e Bondye ki voye w viv konsa Bondye pa voye moun pou l viv nan mizè Se yon gwoup nèg ki rele tèt yo boujwa Ok Enben yo pa Ayisyen non yo sot nan peyi yo e ke nou resevwa yo jodi a yo menm y ap fè nou abi Ok Se yon gwoup nèg ki rele tèt yo boujwa. Epi yo jwenn an yon gwoup vagabon, yo menm. Menm si wè yo gen menm koulè avè nou, yo pi boujwa ke boujwa yo. Nèg sa yo rele tèt yo politisyen. W ap wè moun sa yo e vagabon vagabòn. Pami yo gen André Michel. Pami vagabon vagabòn sa yo, w ap jwenn e, e Marjorie Michel. Ok? W ap jwenn Nenel Cassy. Moun sa yo ap toujou fè nou ret nan mizè sa nou ye la jodi a la. E ke pou demen, si Dye vle, pou pitit nou pa janm al lekòl. pou pitit nou se zam pou l vin kenbe. Jodi a fòk nou tout met tèt nou ak fòs revolisyonè Jen Nèf Anfan Miyè Alye, lè nou di manifestasyon, lè nou di n ap pran lari a, nou pral chache manje pou n al pran manje. Ou pa gen manje lakay ou? Enben nan semèn nan la pou w al chache yon ti diri met nan kay la wi. M ap mennen w al chache yon ti diri pou w met nan kay la w tande? Paske w grangou fò w manje. E se moun sa yo k pran richès nou. Prepare w pou m mennen w dèyè manje. Nou wèl ok nou wèl epi men milyon yo vagabon ou tande sa vle di wè nan tout kay ki la yo nan nou ap vin di konsa ok mèt te kraze tout kay sa yo nèt ki kay men filme yo filme yo pou moun wè. Mèt te kraze tout bagay sa yo nèt. Mèt te kraze. Wè depi m fèmen sa. Men li. Sa e tèminal Vare ak la wi. Wè depi n fèmen tèminal sa. Depi tèminal sa fèmen. Kòb tèminal sa pè. Kòb moun sa yo fè pèdi nan yon semèn. Si l fè yon semèn fè fèmen. Kòb yo pèdi. Se kòb pou yo ta konstwi bèl kay pou moun yo la. Se kòb pou yo ta konstwi bon lopital, bon lekòl pwofesyonèl kote ke nou pa t ap bezwen nan met pèp nan lari pou al chache manje. Ok ou pa jounalis frem. Kote w ye nan peyi etranje a Theriel Thelus ou pran yon ti chanm ou mete yon bagay ladan l ou fè studio kòm kounye a parapò a rezo sosyo tout moun jounalis epi w erije tèt ou an jounalis w ap voye vant ou ok pèsonn moun pa ka fè nou pè nan peyi sa pèsonn moun dayè nou wè m gen 3 zan depi nou depi depi n ap eseye detwi karaktè m nou wè. On nèg ki rele ki prezidan on peyi, yo rele w diktatè, ou kite e moun ki touye w. A, men men men, men waf la a lòt bò a, men APM nan, li men mizè pèp la ok. E ravin sa nap gade a, e la moun yo, e la moun yo fè bezwen yo wi. Ok, nan ravin sa wap gade a la. Ok. E kon, e kon nèg, e kon sa Isa ap fè l yo. Ok.

E la moun yo fè bezwen yo. Sitiyasyon dwòl e menm ajan k ap esplike sitiyasyon malouk ki la. Sitiyasyon an kritik lè m di w sa. Pou wè kote moun ap viv la. E la tout moun ap fè bezwen yo. Men pou wè men kote n ap travay la. Men kote tout aktivite nou ye la. Pa gen oken anyen moun regle pou moun la. Menm yon twalèt kominotè moun yo pa fè nan zòn nan la. Menm yon twalèt kominotè yo pa fè. Non pa gen bagay konsa. Jodi a dimanch 5 desanm 2021 nou anndan belekou Jodi a 5 septanm 2021 nou wè kot pèsonaj la ap chache lavi l epi li di nou konsa ou di menm yon twalèt kominotè yo pa fè la tout moun se la yo fè bezwen yo e ke l ap plenyen menm yon twalèt kominotè ki pa fèt.

Bagay yo pase de eksite pou vizaj ou pa parèt. Mwen gen pwoblèm vizaj ou parèt. Bon. Ase sou vizaj ou pa parèt. M konnen nèg sa yo mechan lè yo wè w nan lari pou yo pa al di e bandi w ye. Pa gen pwoblèm. Men ka yon sitwayen ok. Sa es nou anndan site solèy. Nou anndan site solèy nou nan belekou la ok. Eske ou byen pranl ok nou site soley nou nan belekou lè map pale mwen di reyalite geto yo se menm bagay eske nou wèl sitiyasyon moun belekou menm kay yo menm bagay yo sitiyasyon moun belekou pa diferan de sitiyasyon moun waf jeremi de sitiyasyon moun fò dimanch de sitiyasyon moun delma 2 delma 4 delma 6 ok e e e se jan ou wè a Se jan w wè a e ke men kòman, men nan ki kondisyon moun yo ap viv ok. Men nan ki kondisyon moun yo ap viv. Tout moun wè l ok, tout moun wè l, men ni. Ou konprann mwen? Men, pandan moun yo ap viv la a, nou wè jan m ap moute nou ti kay yo? Men ni. Nou wè kay yo? Men tèminal la. Men pil richès yo la nan figi pèp sa. Men, wè pil ti kay kraze yo? Sa e kay moun yo ye. Sa e kay moun yo ye. Kounye a, byen pran videyo a pou lemond antye ka wè e ke lè nèg yo ap pale jan nèg isi mechan. Men ti kay kraze yo. Epi tou pre tèminal la bro. Wè men Ene. Men kote yap fè milyon yo nan figi yon pèp. Ok. Ok nèg la di konsa eke e pa tèminal la k pwoblèm nan. Nèg la di se pa tèminal lan k pwoblèm lan. Men ni. Ok. Men. Sa e pak kochon wi. Sa e pak kochon wi. Ou mete se kochon ou met ladan. Ok men ni. Labò lanmè a. La bonne anmè a se la day wè men ti pitit la ap twalet men nou. Ou met filmel pou tout moun wè monchè filmel pou lemonn wè e twalet li sot twalet la ok epi men tèminal lan èske ou wè èske ou wè men li men li se la yo fè milyon an se la yo fè milyon an epi yo moute yal viv li laboul yal viv li tomase yal viv li e e e e e e fèmak.

Lè w rete w di konsa, se pa ti malere non. Ti malere malerèz yo, yo nan menm kouch sosyal yo ye avè nou. Moun sa yo nou plase pou n pwoteje yo e n ap toujou pwoteje yo. Moun sa yo nou plase pou nou ede yo, n ap toujou ede yo. Goumen nou an, nou konn sans goumen nou an. Meni, mwen mèt filme pye m, mwen mèt filme pye m sou tout matyè yo, meni. Mwen mèt filme pye m sou tout matyè yo, men, men, sa e twalèt yo ye la, moun twalèt. Epi men, men milyon an. Ok men li Men milyon yo Ok men milyon yo Men li Nou pa gen pwoblèm non Nou pa gen pwoblèm non Avèk moun ki gen lajan Chak jou m repete l Nou pa gen pwoblèm ak moun ki gen kòb Nou pa gen pwoblèm ak moun ki gen koulè Men nan pil milyon sa w ap fè la yo Di banm fè yon pwojè anndan belekou M ap fon pwojè anndan Belekou kote m ap konstwi seri de kay ki desan pou moun yo rete. Di m ap fon pwojè anndan Belekou, m ap mete yon bon lopital si moun yo malad. Di m ap fon pwojè anndan Belekou kote ke e ap gen bon lekòl pwofesyonèl. Depi gen bon lekòl pwofesyonèl, gen moun ki fòme, n ap gen yon lòt sosyete. Men se pa sa k nan tèt nou. Sak nan tèt nou, se anndan la yo fè milyon, al mete yo nan bank aletranje, al achte gwo kay aletranje, epi lè fini, ou konprann sa m di nou an, envesti kòb nan nèg opozisyon santi, envesti kòb nan nèg opozisyon kowonpi, ok, envesti kòb nan nèg opozisyon santi. envesti kòb, n ap envesti kòb nan nèg opozisyon santi, n ap envesti kòb nan nèg opozisyon kowonpi pou yo destabilize nenpòt prezidan ki pa chwazi mache sou lòd nou. Sa vle di depi yon moun ou prezidan e ke nou bay moun nan lòd li pa dakò mache sou lòd nou, nou rele ti vagabon ki di tèt yo, yo se sektè demokratik, yo se opozisyon, nou ba yo pil lajan, epi nou fè nèg sa yo ap destabilize tout yon pèp, ap destabilize tout yon sosyete. Pa gon moun nan geto ki ta renmen ap viv nan sitiyasyon sa l ye la. Pa gon moun nan geto, jenn fanm, jenn gason, ki ta renmen gen zam lan men yo jodi a pou y ap defann tèt yo. Si nou te pou yon sosyete ki jis, si nou te goumen pou yon sosyete ki bati. Sou sou egalite. Koman nou ye mesye? Gen yon jenn ti gason ki avni yo? Ki avni yo demen? Meni Men nan ki kondisyon moun ap viv la Ok Men nan ki kondisyon Men nan ki kondisyon moun ap viv Men pat kochon yo Men kay kote moun ap viv yo Ou met filme kay yo? Filme yo Y ap tande vwa moun k ap pale la rele Jimmy Cherizier Barbecue Meni Men Wè l Meni Ok Men kay yo.